Bonswa tout moun, sizyèm semèn pwosè asasinay Prezidan Jovenel Moïse enben l ap rapousuiv men pou jodi a pou semèn sa a li boukle e depi dèyè do nou la a tribinal deta nan lakou Miami Jacquelin Bélizaire Valerio Saint Louis Bonswa w Jacquelin. Bonswa Valerio e bonswa tout moun e se kloti semèn nan Valerio men kloti semèn nan fèt avèk yon gwo gwo gwo temwen anpil revelasyon ki fèt jodi a Nan okazyon pwosè sa ki tounen, tankou nou di l, yon evènman istorik. Evènman istorik avèk de gwos revelasyon ki fèt jounen jodi a, e gwo revelasyon kareman nou di l, se Mike, Kolonèl Mike, ki li menm te alabar t ap temwanye avèk anpil emosyon. Kolonèl Mike kanpe pandan l ap temwanye, lè m di kanpe a, li kanpe temwanyaj li, retire linèt li, tonbe kriye an sanglo, les larmes aux yeux, pa menm ka pale, nan moman ke l ta pral mande pou l gade. Ebyen James Solaj nan zye poul di James Solaj men sa w te dim jou ke nou ta pral antre kay prezidan an James Solaj map pale avè w map gade w nan zye men kisa w te dim e kisa l te di Jacquelin? Wi Alejandro Rivera Garcia alyas Kolonèl Mike misye di Solaj map gade w nan je ou di m antre kay prezidan an tiye prezidan an tiye madanm prezidan an tiye pitit li e li di tou tiye granmè tiye granpè tiye chat Tuye chen. Sa vle di tuye sekirite. Sa vle di tuye tout moun e se nan moman sa ke misye kriye e menm jij la mande l pou l respire paske misye te an sanglo, vwa misye te menm bouche men misye di Solaj Joseph e James Solaj ki se yon nan 4 akize ki sou ban akize yo enben misye gade Solaj nan je e l di sa. E se te la petèt la pli gran deklarasyon ki fèt pandan semèn nan e pou jodi a kote ke n ap repete ma e Kolonèl Mike Alejandro Rivera Garcia di ke Solaj te di l ke antre kay prezidan, tiye prezidan Jovenel Moïse, tiye madanm ni, tiye pitit li, tiye e e granmè, tiye granpè, tiye sekirite Tuye chyen, tuye chat, nou vle di rezime a se sa w jwenn pase l fil de lepe kòm se zam enben tuye tout moun. Se sa. Elimine tout sa k ap bouje anndan kay la, tout sa ki vivan. E n ap mete kontèks nan kesyon sa a, se jou ke mesye yo ap avanse, yo pral deplase pou y ale kay Jovenel Moïse pou yo fè asasinay sa a. Donk n ap pale nan la sware di 6 pou rive 7. Jiyè 2021. Se te l'une des plus grosses révélations, men fò nou di yon revelasyon ki fèt avèk anpil emosyon evidaman, piske la se sa te etone tout moun paske an antouka an nou di l, lè Mike kòmanse ap pale nou wè yon Mike ki trè sur de li menm, k ap pale, k ap depale, k ap pale anpil e ki kanmenm te parèt yon moun ki te ase fò. La emosyon te anvayi Mike, Mike, alò Kolonèl Mike ki t ap temwanye jounen jodi a li pa t ka kenbe, li tonbe kriye e se la ke li avwe. E sa ki te enpòtan, Jacquelin, m panse ke ou menm ou te reyaji menm jan an tou, li te mande e l te di l, li te di, Solaj m ap gade w nan zye pou m di w sa m ap di w la a. Donk li te konvenki de sa l t ap di a. La nou pral vini, Jacquelin, pou nou di tou ke pou mwen menm, sa se pa enfòmasyon, se opinyon, pèmèt nou fè sa. Jacquelin, m panse ke mwen menm, m te fè yon post mwen te di sa, mwen te di ke m finalman panse ke mwen jwenn rezon ki fè ke Martine Moïse toujou vivan. Se mon enpresyon, mon opinyon ke m pral. Ebè, m pral bak up opinyon m avèk enfòmasyon. Ebè, menm Kolonèl Mike sa, lè James Solage te fin di l touye tout moun anndan an, ou konnen Mike se te youn nan kòmandan, ebè sa yo rele Delta Team nan, l al pote enfòmasyon bay lòt sòlda yo, lòt Kolonbyen yo, li di, Mesye, men sa James Solage sot di la a. Men li di, M pa vin nan peyi sa a pou m fè krim, pou m touye pèsòn moun. Se sèl Jovenel Moïse pou nou touye nan sa ke. Eber James Solage di a. E se lè m pran nòt lan, li te vrèman, e la m panse ke Mike te montre kote imen an. Li te di li menm, pou li menm, antre anndan fè zak sa dayè ki pa t deja premyè misyon an, piske premyè misyon an se te arete prezidan, piske kounye a la yo bloke, ou di mwens akoz de rezon ke nou pral eksplike talè a la, yo di kounye a se touye prezidan an, lè James Solage di Mike touye tout moun anndan an, eben Mike ale la di sòlda pa l yo, mesye n ap antre anndan pa. pa touye tout moun vre se te avèk tout bokou de emosyon se Jovenel Moïse e se petèt se la enfòmasyon ke petèt se la ke map bay opinyon pam se petèt rezon sa ki fè ke yo epanye Martine Moïse ki te atè a nan san li mè ankò vivant Jacquelin. Wi ankò vivant e li te menm gen okazyon nan yon entèvyou kem te gen avèl m te mande Martine Moïse m di madam Martine Moïse enben mariw janl mouri a e yo moutre jodi a m te wè ankò foto trè an anglè yo rele trè grafik Sa vle di lè wap gade l wap wè prezidan jan l mouri a epi m di Martine Moïse ke ou menm se konsa w resevwa bal sa yo li di m ke enben depi lè sa li kwè nan Bondye ak tout sa l pa wè yo se sa ke te revele donk Valerio m ka rejwenn ou nan refleksyon ke w fè a premyèman Mike Mike pa dakò avèk Mike pat dakò Mike pat dakò e pa bliye Mike la nan moman sa Mike di kareman e se ankò yn fwa avoka de la defans ki repete bay Mack, ou te di wi ke w pa vin Ayiti pou fè gwo krim sa yo. Men li te oblije piske mesye yo te la pou yon misyon, dabò se te arete prezidan, kounye a se touye prezidan an. Donk li di, eben, pa touye tout moun. Paske kounye a la, n a pral antre nan yon kontèks opinyon, hein, se pa enfòmasyon. Lè, eben, ekip sa a nou wè ki vin la a, se pa nenpòtoki, lè n gade pwofil mesye yo, se de militè antrene, de nèg ki fè de gwo misyon militè nan lòt peyi, Kolonbi ankò, e a lòt peyi Amerik Latin yo. Se mesye konn sa yap fè. Se des tueurs à gages an nou di puisque se sa yo ye. Wi, des informateurs tou. Enfoma, yo gen enfomasyon tou nan men yo. Wi, Nou pral vin pou w e ki travay avèk Lèzetazini d'Amerik. Ki travay ak Lèzetazini.
E se la a gen plizyè revelasyon mezanmi. Tèlman gen koze Jaklen. Mezanmi se rale Duchesse ba nou paske gen koze nou pral ba nou la a. Paske la ankò nou pral gade yon may ki te travay avèk Lèzetazini, li te travay ak la Repiblik Dominikèn tou. Nou pral vin sou sa talè. Men pou revni sou sa n ap di an la, se pou senpleman di ke se pa nenpòt ki moun ki pral antre fè yon misyon konsa e ki ap kite yon sivivan, k ap kite yon moun vivan vre, menm jan James Solage te di l fè a, touye tout moun. Antouka, n ap fèmen parantèz sa. Men, m ta renmen di ke Mike pa antre anndan chanm nan. Wi, Mike pa t antre, se vre. Mike rete deyò nan lakou a. Li te gen yon lòt misyon li menm.
Li menm li te gen yon lòt misyon. Donk se pa li k rantre. E moun ki antre yo se gwoup Delta ki antre. E misye di, yo poze l kesyon plizyè fwa, kiyès ki tiye prezidan Jovenel Moïse? Misye di l pa konnen. Eske pa gon moun ki di w kiyès ki tiye prezidan Jovenel Moïse? Misye di, yo pa di m e m pa konnen kiyès ki tiye l. Men sèlman, lòt palasyòs palasyòs di kiyès ki te antre anndan an, se Pipe, se Yepes, se. Pa gen youn ki di vrèman kiyès ki tiye prezidan. E la Jacquelin map fè w kanpe pou m di w ke yon lòt moman ankò youn fwa ki te enteresan nan temwanyaj Mike e nan mitan pwosè sa a se jisteman nan moman sa a kote ke avoka gouvènman an te mande Mike, Mike èske w konn kiyès ki touye prezidan an? M pral dekri nou sèn nan byen pou n konprann, pou n santi sa mwen menm avèk Jacquelin te santi pandan n anndan sal lan nan moman sa a Jacquelin. Eben. Avoka, Youn nan avoka defans lan di, Your Honor, li fè objeksyon. Jij lan di, Li pa dakò objeksyon, kontinye poze kesyon. Misye di, Kiyès daprè ou, alò li ref, li fè, li repoze kesyon lòt jan, Kiyès daprè ou, daprè enfòmasyon ke ou genyen, piske ou pa t la, se vre, ki ta touye prezidan an? Jacquelin, A sèt minit presiz, jij la kanpe seyans lan, li di, Avoka. Counselor come to me. Sa vle di ke avoka yo, li reyini avoka yo e yo deplase, y ale nan ti chanm akote, pandan senk minit, y ap fè de konsiltasyon. M panse l enpòtan pou nou note moman sa a, Jacquelin. Yon moman trè enteresan. E ou pa konn sa yo di.
Nou pa konn sa yo di.
E sete la kesyon ke anpil moun ap mande tèt yo, ki jan fè yo poko poze kesyon sa la? Se sa m t ap di tou. M ap mande ki jan, ki jan pou yon moun di w ke li te rantre nan, pa egzanp, Palacios Palacios Menm sil pa antre lè prezidan an mouri a men aprè prezidan an mouri a li antre li wè Martine on bò li wè Jovenel on bò li wè tout bagay e yo pa poze l kesyon sa wi yo pa poze l kesyon sa kòm gratèm bon vwala ou sonje nou di men mezanmi se la pou yo ta poze l kesyon men la jodi an m pa konn si avan piske nou menm nou vini nan semèn sa la men pou semèn sa Se premye fwa ke n tande kesyon sa a poze anndan tribinal la, e pou mwen sete se la question du jugement. Alò nan moman jijman an, nan moman kesyon sa a, nou jwenn reyaksyon sa a de tribinal la nan son antye, jij lan li menm, jij Jacqueline Becerra, ki mande avoka yo, e tou lè de bò avoka yo, ekip avoka ladefans lan, ekip avoka gouvènman an, yo deplase, yo pase nan ti chanm pa dèyè, y al an konsiltasyon, sa yo rele konsiltasyon, sa yo di nou pa konnen, pèsòn pa konnen. Mennan yo retounen. A lè retour, nou wè ke pou mwen se te kòm si m ta di w momentum nan te chanje, m pa konn si w te remake sa Jacqueline. Wi.
Kesyon an te chanje ton. E lè yo retounen, m wè ke foto prezidan an ki mouri a te toujou sou ekran an e apre sa m wè yo retire l. Yo retire l, yo pase a. Donk sa vle di. Sa vle di ke sa n ap rakonte w la se sa nou wè. Men kote nou gen limit nou tou, gen kote ke nou pa wè. E menm gen de bagay ke yo konn mete devan e temwen ke yo pa wè, nou pa wè. Foto prezidan pa egzanp, li te devan temwen, yo pa t mete l pou sal la. Dayè avoka a te di sa, yo di silvouplè pa montre foto sa a nan tribinal la nan son antye paske li trè grafik. Men mwen m a Jaklen kote n te pozisyone nou la a, nou pozisyone nou, dayè nou toujou nan bon pozisyon. Dèyè avoka gouvènman an. Nou wè sou ekran an, nou voye zye nou gade e nou ap eseye dekri l. Kèt, de, menm, menm eseye nou pa vle eseye dekri l, petèt ke gen moun ki wè l, men se te trè, trè, trè dur à voir foto prezidan an, jan l defigire tou e tou, donk, defigire, des marques de sang partout, beaucoup de sang, antouka, epi sitou ke l t ap, li te pote yon bagay blanch, bya, donk, vrèman, mekonesab, prezidan Jovenel Moïse mekonesab, tout a fèt, an n pase sou sa paske nou pa vle kanmenm, nou pa vle, piske imaj lan vrèman grafik. Menm deskripsyon imaj lan difisil pou nou fè. Ann avanse piske nou te nou te prevwa pou nou fè kanmenm de fason kwonolojik, di yo egzakteman kijan sa te pase depi lòske nou retounen apre break lan. Men m panse ke jan m wè bagay la enteresan la, m wè moun yo ap reyaji, yo enterese, n ap ba yo lè pwen fò Jaklen. M panse ke tèlman gen pwen fò, m ap. M ap kite detay yo pou yon lòt fwa. N ap fè yon edisyon spesyal pou n ba ou egzakteman okonplè nan tout kaye nòt sa m pran la yo tout detay ki gen yo. Men lè pwen fò sont enteresan, Jacquelin. Piske pami pwen fò yo gen plizyè e Jacquelin te note de twa ki trè trè enpòtan. An n ale avèk pwen fò yo san n pa ale avèk detay yo paske nou t ap fè tout sware a la pou nou ba w detay, pou nou ba w koze ki gen la a. Enben, n ap retounen fwa sa a, piske pou n ale nan detay yo, nou pral pase avèk petèt avoka avoka de la defans ki li menm pase kounye a la e devan pipit li l ap poze Mike kesyon. E se la ke m panse ke nou jwenn anpil anpil detay. Pami yo, ann kòmanse nan youn nan yo, annou di ke pandan pwosesis lan, ann raple nou, nou menm k ap gade la a, ke dabò,

Se sa.
Avèk kolonbyen yo nan dezyèm ekip la. Kolonbyen yo toujou la wi men ou pral vin jwenn Badio, ou pral vin jwenn
John Joël Joseph. John Joël Joseph ki te trè enstrimantal nan kesyon an. Wi paske misye menm li gen yon anbisyon politik tou. Vwala se sa. Paske misye vle premye minis. Se sa. Epi nou konnen ke Badio toujou avèk tout relasyon l genyen, depatman jistis e otre. Donk sa vle di Wendel Coq. Madam Wendelle Coq ki son ansyen jij kou de kasasyon defen daprè enfòmasyon yo, enben se li ki te dezyèm dyaman Valerio mèt rakonte. Dezyèm dyaman. Se enpòtan sa w fè a paske la nou vle e bon e nou konnen n ap swiv nou de trè prè e nou pa vle kanmenm fè w nou vle kenbe w nan liyn ide yo pou w pa pèdi nou pa vle pèdi w nan kesyon yo e li enpòtan pou w swiv nou de trè prè. Enben an n kite premye ekip lan ki te Mesye Sanon, avèk kolonbyen yo, eben se menm kolonbyen yo ki rete, e nou pral senpleman ba w yon presizyon pou nou di w poukisa chanjman ekip la. Se trè senp, chanjman ekip lan se paske pou yon rezon ou lòt, eben Christian Emmanuel Sanon genlè kòb kòb li te rive bout. Kòb li rive bout, kòb li rive bout, epi misye gen yon pwoblèm, misye gen yon pwoblèm teknik tou, misye pa ayisyen, misye gen, sa vle di li pa popilè vrèman, kontrèman avèk. naratif ke yo tap fè toune otou de li kòm se yon moun ki gen popilarite e se sak fè tout manifestasyon yo kòmti manifestasyon yo tap fèt kont Jovenel men an sa favè ki se ki etè fo donk sa vle di ke kounye a yo kòmanse ap gade anba kat anba kat misye e misye kòmanse ap pèdi li menm de sa notoryete ki yon ti jan kesyonab kounye a. e mank vin pa gen kòb e kounye a bagay la yon ti jan chanje bout epi Badio li menm ap debake a lajan. Badio ap debake non sèlman ak lajan avèk enfliyans tou, pa bliye ke Badio li menm responsab e ben sèvis anti teworis, sèvis entelijans tou nan peyi Dayiti, li di di sektè e answit daprè Kolonèl Mike li di ke Badio non sèlman alò se sa ke Ortiz di l yon lòt kolonbyen ki osi yon lòt chèf nan nan Delta Team nan li di Mike e ben ou wè mesye Badio sa w wè la se li k pral chèf nou wi kounye a la paske non sèlman Misye se gwo chèf nan gouvènman men se lyezon ant CTU e le gouvèneman ayisyen. Se sa ke Ortiz di Mike. E se kounya la nou pral antre nan dezyèm faz la kote ke kounya la se Badio ki a la chaj avèk sètènman objektif yo ki se nouvo dyaman an se mete Madam Wendelle Coq prezidan avèk posiblite piske John Joël Joseph li menm tou l ap fè mannigans pou bagay la fèt evantyèlman pou l ta vin premye minis Jacquelin. Wi, se sa e se sa bagay la fè ke a mezi ke jou yo ap pase. gen anpil chanjman kap fèt non sèlman chanjman de dyaman epi chanjman tou de plan paske se te yon kesyon de tiye prezidan an, se te yon kesyon dabò de arete l, de arete l, wi lè l soti pa egzanp soti an Turquie yo te dwe arete l nan ayewopò a epi tou kenbe l nan salon diplomatik la Epi de salon diplomatik la etan pou gon avyon ki vin prann poul mennen nan epi ta pral gen madam Kwak li menm ki ta pral prete sèman e lè sa ta pral genyen kolonbyen yo gon premye gwoup kolonbyen ki tap bal sekirite e pral ta pral genyen 400 gwoup 400 kolonbyen ki tap antre. e ta pral gen 2000 ankò ki ta pral antre. Donk se tap se tap yon peyi kolonbyen. Sa son lòt revelasyon ankò. Son lòt gwo revelasyon. Te gen 400 kolonbyen e aprè osito dayè ke Madam Kòk vin prezidan ou pral wè yon kontenjan de 2000 kolonbyen ki ta ap antre nan peyi a pou ki rezon? Pou ede kreye sekirite nan peyi a, al goumen kont gang. Donk se te yon pwojè pou sipòte Madam Kòk ki vin prezidan, si l ta rive vin prezidan, montre ke l mete sekirite nan peyi a. Nou pral vin la talè konsa, ann avanse. Mentnan se sou la direktiv donk de Badio, Badio parèt la an fòs. Badio kounye a la di ke l ap bay garansi pou l jwenn kòb pou l loje Kolonbyen yo ki dayè nan yo gen nan yo ki te loje nan otèl sa ki rele Maxim nan Petyonvil. Yo te manke mete yo deyò, mesye yo pa ka peye chanm nan, manje yo pa ka manje. Eben, la la se se vrèman yon pwoblèm. Badio parèt e Badio di li menm l ap tekè sa. Lojman, manje Kolonbyen yo sou do Badio. E se la ke CT yo pral kounye a la kontinye plan an kote ke fwa sa a yo menm, alò Mike sa tout sa se temwanyaj ke Kolonèl Mike bay. Mike di ke Ebyen bagay la tèlman gate ant CTU avèk Sanon ke te menm gen joure ki fèt yo gen priz de bouch CTU avèk Sanon yo fache kounye a la se Madam Kòk ki kounye a la tounen moun prensipal la ke yo pral mete sou pouvwa a selon plan kolonbyen yo paske jisteman CTU te dwe otèl Maxim anpil kòb e dèt yo tap ogmante Mike li menm te vle ofèt ke jiskaprezan kolonbyen ki te avèk li yo la ke yo kapab kite yo loje andedan otèl la e la Nou pral vin avèk yon lòt revelasyon ki fèt. Revelasyon sa a pou mwen, èske l enpòtan? M twouve l enpòtan, se yon detay ke l ye. Men, se la ke m apral aprann, daprè avoka de la defans, ki li menm k ap kesyone Mike, Kolonèl Mike, li fè, li fè Mike raple, li di, Mike, m ap raple w ke w gen yon frè w ki abite peyi Kolonbi, pa vre? Li di, Wi, m gen yon frè m ki rele Javier Rivera. Javier Rivera sa a, ki li menm tou, gen lè te mete tou nan kesyon an tou, te enplike. Poukisa? Paske. Pandan ke pa gen kòb nan moman tranzisyon kote ke se Badio ki pral pran tèt e bon nou ta ka di ekip kolonbyen yo, enben frè Mike la ki Kolonbi, li menm tou li finanse 20 kolonbyen sa yo k antre resamman la pou al touye prezidan an, se frè a depi Kolonbi ki m pa konn kote l jwenn lajan, li arive finanse yo. Lè yo te mande kesyon poukisa se frè w lan ki mete kòb? Enben Mike, se la m ka di w ke, wè lè Mike te kriye a, Mike kanmenm gon kote imen lakay li. Mike di ke. Kolonbyen sa yo se frèl yo ye. Li pa wè pou mesye sa yo ap dòmi atè a nan ayewopò lan paske yo tap eseye antre. Yo pa jwenn vòl yap tann tikè yo. Se atè a yo dòmi nan ayewopò lan e pa gen chanm pou yo resevwa yo. Mike fè anfen bon m pa konn pou ki rezon evidaman Mike fè frè a envesti kòb sa m panse ke sa son parantèz nap fè ke nap fèmen byen vit kanmenm se te youn nan revelasyon ki te la. Men kanmenm e vas y Jacquelin gen lòt Wi m ta pral di kwa ke an tèm de strateji tou kounye a nou pral nan strateji yo. Kijan fè nèg yo jwenn enfòmasyon? Se mesye Badio. Badio ba yo enfòmasyon sou tout sa k ap pase anndan kay prezidan an. A wi?
Wi. E yo di tou, kòm konplis gen chofè a, chofè prezidan an, sekirite prezidan an, tankou yo di se rat kay k ap manje pay kay, se pakèt moun sa yo ki bay enfòmasyon sa yo. E Mike, n ap pale de Alejandro Garcia Rivera, li menm Kolonèl Mike, misye di kon a kote l te kanpe a, ke li pa t rantre anndan, li tande kout zam tire anndan kay la, koudjam tire deyò, e daprè enstriksyon ke Badio bay, lè pou lè pou yo ale se Badio ki dònn le feu vert feu vert Badio bay feu vert a, epi pandan se tan tou gen kominikasyon kap fèt ki di ke ekip la kite yo kite kay manman Jaar a 10 a 1 è di maten e yo pran direksyon kay prezidan an e yo di ke yo pap antre pa antre prensipal la yap antre Pa dèyè. Pòt sou kote a. Ya.
Sa se tèlman ke se Badjo k gen enfòmasyon nan kay prezidan wi. E m ap vin a yon detay ke m te retni, ke m te note la a. Badjo tèlman gen enfòmasyon sou prezidan Jovenel Moïse alepòk, Badjo gen enfòman li anndan kay prezidan ki se chofè prezidan an. Li genyen tou, enben, sekirite prezidan, youn nan sekirite yo. Gen yon lòt tou, gen yon lòt. polisye ki sanse trè pwòch de prezidan an, san yo pa site non, ki sanse des enfòman de Badio. Badio di ke jou sa a, de la nuit du 6 au 7, mesye yo ap gade yon match foutbòl, ou sonje, Kolonbi kont Arjantin, enben, vwala, Badio di li gen enfòmasyon, prezidan ap gade match la, nan menm lè a, nan chanm lakay li wi, Badio di yo fè l konnen prezidan an nan chanm li, li konn tout detay kote prezidan. Bon lòt enfòmasyon ki enpòtan ke Badio di Kolonbyen yo, li di Kolonbyen yo egzakteman Ki kote sak lajan an ye anndan kay prezidan an? Wi. Li dekri malèt lan, li di men ki malèt, ki koulè, men sak sou malèt lan. Ou prale la egzakteman pou jwenn lajan an. Wi, e la, ya le egzak, ya le egzakteman e avèk presizyon, on presizyon pafèt, men ki kote l ye, men ki koulè l ye, e ou jwenn egzakteman kote lajan an ye. S on bagay ekstraòdinè. Otre choz ankò, m ap vini la, nòt yo fè m sonje. Badio menm di Kolonbyen yo, Prezidan gen 2 zam anndan chanm ni. E ajoute a sa kounye a nou pral pran Ortiz ki se youn nan moun nan chèf kòmand yo tou ki di Mike di e kòmando yo mesye e Delta Team yo ke wè nèg Prezidan Jovenel Moïse sa son nèg ki danje li gen zam lakay li li son nèg ki danjre lap tire sou nou li son li gade non son bandi donk ale an konesans de koz misye pa yon nèg ki dou ditou sa vle di yo monte tèt mesye yo prepare yo pi al al pran yon moun ki deja su la defansiv. Donk enfòmasyon toujou, ebyen Badio di nèg yo egzakteman men ki zam ke prezidan an gen lakay li pou yo kapab al pran jou sa. Valerio, m poze yon kesyon.
Prezidan an gen yon zam lakay li e nou wè zam nan. Zam nan make polis nasyonal tout bagay. Nou wè bwat zam nan.
Sa prezidan an fè avèl jou swa sa? Paske prezidan an di, yo di prezidan an tande lontan ke yap tire. Wi yap tire depi lontan. Li ti rele plizyè moun notamman li rele chèf polis la e lèzotre. Sa misye fè?
Eskel fon. Ou nou pa tande l fon kout zam. Li pa fon kout zam. E Martine Moïse tou pa di anyen de sa. Li pa di anyen de sa. Pandan se tan yo nou te wè foto an tou yo te montre yon foto anndan kay chanm anndan chanm prezidan an lakay li enben bwat ki te gen zam nan te vid e m sonje avoka te di men sou sou gade m kwè se Palacios ki Palacios ki t ap temwanye Palacios èske bwat ki gen zam nan kisa w wè la li di wi bwat la vid sa vle di ke prezidan te retire petèt bwat lan anndan alò zam nan anndan bwat lan Sa se sipozisyon. Men prezidan an te gon zam. Ke ou, se sa wap kesyone, ki sa l fè a zam sa? Wi, eske l te fè yon kout zam? Paske pa gen moun ki di nou sa. M pa tande tout temwayaj Martine Moïse la. E petèt ke m pa konnen si premyè dam nan ap ban m okazyon ankò gon lòt entèvyou avè l. Petèt ke li ta di nou sa. Men se de kesyon ke nap poze, men pa bliye tou nou nan nivo kote ke yap fè strateji, strateji a se antre kay prezidan an, se pou nou moutre'l kijan ke se de bagay ki òganize e vale yo Avèk anpil enfòmasyon. Wi, nou pale de eleman, gen anpil eleman ladann, genlè genlè genlè gwo zotobre dominiken ki okouran, genlè gang, genlè gang. Non, se dè revelasyon. Se dè revelasyon. Gwo revelasyon.
E la, se kòm gran tit n ap fè. Gen 3 lòt gwo gran tit nou pral anonse la pou n rete branche pou n tande. Enben, èske nou konnen ke Dominiken, Dominiken yo, alò gouvènman, nou pa vle di gouvènman Dominiken an, nou di pito les officiels de l'armée et de la police dominicaine te okouran de sa k ap fèt an Ayiti a? Sa se la premyè choz. Answit. Gon kesyon tou de gang G 9 lan ke mesye yo ta rankontre ansanm avèk yo pou yo negosye avèk gang G 9 nou pral konnen poukisa. Rete branche pou nou swiv. Alò la mentnan nou pral alò m tonbe sou nòt mwen yo kap montre mwen ke jisteman Mike di ke eben Badio te ba li egzakteman 3 lòd spesifik. Quels sont ces ordres? Yo di 3 gwo lòd. 3 lòd yo se te 1.

Mesye nou pral antre nan chanm prezidan, nan kay prezidan an, pran tout kalite dokiman ke ou ka jwenn sou biwo prezidan, ki vle di fò nèg yo ale nan biwo prezidan, pran tout dokiman, papye, tout bagay ki elektwonik, konpyoutè, pou yo pran yo. Answit, twazyèm kòmandman an, ebyen pran tout videyo kamera ki te andedan kay prezidan an. Donk, sèvè e videyo kamera ki tap anrejistre, ki ta sipoze ap fè siveyans kay prezidan an, mesye yo te gen lòd, se te 3 lòd sa yo pou yo pran tout. Epi yo te bal yon warning Atis e la nou te pale de sa map raple kanmenm piske m jwenn li nan nòt lan warning se sa warning nan di ke atis lan se te ke Jovenel Moïse li menm ebyen li gen zam son nèg ki gen zam li trè danjre sa ki mete jisteman kolonbyen mete nan tèt kolonbyen yo ke fò yo ale avèk fòs pou yo pran prezidan paske se pa yon moun kap fasil mentnan gon mesaj kode pou nou vin avèk lòt evènman paske nou pale de 2 bagay nou pale de peyi Dominikani ki te okouran nou pale de gang G9 lan nou pral vin sou sa. Men se tèlman gen detay, tèlman gen koze Jaklen. Men se menm kote sa tou ke Kolonèl Mike di ke li menm li an kontak regilyèman avèk Ortiz. Avèk Ortiz wi. Paske Ortiz se kòmandan an, se chèf li, se chèf li, byen ke Badio antre yo menm, men msye te gen nòmalman pou l ta bay rapò pou di kijan sitiyasyon an ye. E mesye yo te gen chemiz blanch sou yo, yo te gen kravat, pantalon kaki. Pou yo te gen bay aspè diye yon pakèt Se sa, se bagay. sa. Aspè diye a, li te di, alò yo te mande l ki jan li menm, James Solage, te abiye. Li te di, bon, James Solage li menm abiye an kostim, paske misye, li di se yon ajan FBI li ye. Li se Ameriken, li avèk Ameriken yo, se Ameriken yo k ap, k ap akonpanye yo. Sa se tout òkestrasyon ke nèg yo t ap mete ansanm pou yo ale kay prezidan an. Bon, ann ale kounye a la, tèlman gen detay, n ta pral pale de yon mesaj kode. Mesaj kode a ki te soti, eben, e a 10 è 45 du soir, yon mesaj kode kote ke yo di, eben, Mike, ki li menm resevwa mesaj sa yo di non Mike voye mesaj la bay Ortiz li di getting ready nap pare kisa sa te vle di sa te vle di ke tout kolonbyen yo te pare mantalman e fizikman pou fè operasyon an eben kote ke kolonbyen yo te deside aprè tout kòmand ke yo ba yo epi jan yo monte tèt yo pou yal egzekite operasyon sa e egzekite operasyon te vle di kisa eben tiye prezidan an asasinen prezidan an piske pa gen kesyon de arete ankò e la nap avanse pou nou rive nan pwen sa kote ke kijan fè. ke mesye yo tal chita pale avèk gang G9 yo. Sa m panse ke l enpòtan. La a fò nou di kareman se John Joel Joseph ki rive fè kowòdinasyon sa a. John Joel Joseph jwe sou koneksyon li, nou pa konn kijan ki kòman, men l arive kowòdone yon reyinyon, sèt fwa si, avèk, alò n ap fè yon ti rive pa dèyè, avèk Sanon, Christian Emmanuel Sanon, avèk James Solages, avèk Mike tou ki di ke l te, dayè se li k ap temwanye k ap di sa, ki te nan reyinyon an, y al chita pale. avèk, li di, chèf, moun ki te an tèt, G9 alepòk. Nou pa konn kiyès egzakteman, li pa di non. Men gwoup gang G9 yo te chita pale ansanm avèk yo. Poukisa? Se paske nan òkestre, si w vle, tout mannigans ke y ap fè pou yo montre ke Jovenel Moïse se yon move prezidan, gen gwo manifestasyon k ap fèt. Ebyen gen yon dènye manifestasyon ki ta sipoze fèt, ki swadizan ta sipoze al ranvèse Prezidan Jovenel Moïse. Fwa sa yo te mande pou ke gang yo, e patikilyèman gang G9, ta entèveni Pou ki sa? Pou pwoteje popilasyon an kont lapolis. Deklarasyon de Mike. Paske popilasyon ta sipoze pran Madam Kòk al mete l nan palè a e lè sa pou polisye pa tire sou pèp la enben kounye a yo bezwen gang yo pou al tire sou polisye yo. Matchavelik, matchavelik.
Antouka se te youn nan pwen ki te devwale nan moman sa a. kote ke jisteman yo t ale, vwala, yo t ale rankontre avèk gang G9 yo, nou pa konn ki kote, men yo fè konnen ke rankont la te fèt. Nan rankont sa a, Mike te la, e John Joel Joseph, nou jwenn tou Mike, ki te di jisteman Mike, epi James Solage. Mennan, gen yon lòt aspè ki enpòtan, e tèlman gen nòt, n ap pase pou n ale nan Repiblik Dominikèn nan, m ap gade pou m wè ki jan yo te fè konnen ke, ki jan Dominikani te fè konnen. Ok. Non paske yo. Nan yon reyinyon wi nou pral vin sou reyinyon an. Wi. Yo te pa bliye tou ke menm menm kolonbyen yo pa egzanp Palacios Palacios e misye di ke enben li pase pa Punta Cana se pa Punta Cana ke misye pase e ta sanble ke gen anpil lòt bagay ki fèt de tranzaksyon e nou nou nou te menm gen yon twazyèm mitan avèk Newton Saint Juste ki te pale de sa ki vin avèk non sa yo misye te vin avèk non sa yo. Fò n di ke Newton St. Juste te bay yon pakèt pwen ki trèzenpòtan ke jounen jodi a ke n ap wè, ke Entriaga, Ortiz, tout mesye sa yo gen anpil lajan k ap fè, anpil virman k ap fèt e Sendomeng tou enben se tankou yon lye de tranzit paske se la nèg yo, wi, Palacios Palacios avèk yon pakèt lòt enben yo pase pa la e apre sa yo pran machin, yo pran avyon yo desann Punta Cana. gwo kote touristik epi aprè sa yo pran machin pou yo mete tèt yo pou Ayiti. Valè yo gon bagay ki atire atansyon malgre ke konplo sa a li sanble yon bagay ki byen òganize men gen anpil erè, anpil fay, anpil erè. Men sa montre tou sa, men sa ekspoze tou les lacunes du pays, du système haïtien. Pou tout bagay sa yo ap fèt, Tout kontak sa ap fèt. Polisye enplike, gang enplike, òm politik enplike, chofè prezidan enplike, sekirite prezidan enplike, dè moun nan administrasyon piblik enplike, pa gen yon mou ki al jwenn prezidan, byen ke byen ke yo santi ke prezidan santi ke gen yon bagay. Prezidan santi gen yon bagay paske. Li te gen yon flè, li te petèt gen yon entwisyon tou. Paske gen yon jou, se pa, e pa le 6 7 yo t ap fè l. Paske gen yon jou yo t ap prale. Wi, e plizyè fwa yo rate kou a. Plizyè fwa yo t ap prale. Gen yon jou yo t ap prale lakay yo epi. Badio konnen ke prezidan pa lakay li. Wi, wi, wi non, Badio enfòme. E sa ki enpòtan se ke Badio, m panse ke li jwe yon wol vrèman enpòtan nan tout manigans sa yo. Lè li vin jisteman ranplase, eben, an nou di kareman, e, Sanon ki li menm pèdi pouvwa nan moman la, nan mitan gang yo, lè m di gang, nan mitan Kolonbi an nou di pito, eben, Badio li menm vin ak tout pouvwa l, avèk John Joe Joseph tou k ap segonde l, James Soulage, li osi. Donk Badio vin jwe yon wol enpòtan. Donk tout Kolonbyen yo kounye a la, chèn de kòmand lan, eben, lòd. ki soti pi wo yo se de Badio ke l soti finalman. N ap salye moun k ap swiv nou la a. Gen e pa tout kesyon ke nou nou ka reponn. Byen ke nou menm kòm jounalis nou nou nou fè fouyapòt, nou pale avèk e avoka yo, apre nou pale avèk avoka yo, ke se mwen, ke se Valerio, ke se Guersley Singer, enben nou pale avèk avoka yo ki yo ba nou dèzenfòmasyon. M ap mande menm èske nou gen dwa bay yo? Ki fè nou konnen. Gen avoka ki di de bagay la. Nou poko ap devwale yo paske gon avoka ki ba nou enfòmasyon la, nou te menm un petit peu etone, nou pral verifye l epi de la etan n ap vin reba ou, n ap petèt konfime l pou ou. Paske se youn nan avoka de la defans ke nou rankontre nan koulwa yo, nou prezante tèt nou epi di bon l pale avèk nou kareman. La premyè choz fò nou di ke youn nan enfòmasyon ke m panse nou ka pataje paske li di andedan tribinal la, dosye eben lis apèl telefonik yo ke Ayiti, ke Digicel avèk lòt konpayi an Ayiti yo, yo ta vle pote dosye sa vin nan tribinal la, pou yo fè eben pou yo poze kesyon sou yo eben avoka a di nou ke jij la di ke yo pa vle aksepte dosye sa kòm pyès a pyès devidans anfen pyès a konviksyon oubyen kòm evidans nan jijman sa se premye bagay la epi yon lòt kesyon ke nou poze tou pa rapò a Badio sa nap fè yon ti kanpe pou sou li paske nou vle verifye l paske nou poze yon kesyon jisteman sou enplikasyon tèlman non Badio ap site anndan an nou te poze avoka a kesyon an nap gen repons la pou ou talè konsa oubyen nan yon lòt edisyon. Gon lòt gwo temwen ankò nou nou pale de li Enben yo dim genlè gwo temwen sa pap vini se byen domaj ke l pap vini. Fò n di ke ta sanble ke si nou pale avèk avoka defans la, avoka avoka lòt akize yo, sa vle di ke lalwa pèmèt ke nou pale avè yo. E yo di nou ke yo pap pale avèk nou dirèkteman men yo kapab toujou pale an off mic, sa vle di ke yo pap nan mikwo nou y ap pale, yo ka pale avèk nou. Sepandan. Les membres du jury se pa manyen yo pa ga genlè genlè menm gade ou pa ta dwe gade yo byen ke nou kwaze avè yo paske nou yo gen si nou pa gade yo nou pa menm salye yo manyen pral monte nan menm nan menm asansè avèk yo kouri kite yo monte kite yo pase paske moun sa yo se yo k pral bay vèdik la paske se yon kou kap kap syeje avèk. ak asistans jiri. Donk sa vle di la jounalis la fò w konn limit ou e nan koze sa donk se yon gwo bagay k ap fèt pa bò isit. Nou panse ke sèt an modèl di jan jan l ap fèt la e avèk osi tou Valerio se pa ke toutè pafè non toutè pa pafè non toutè pa pafè. Nou menm nou panse gen anpil kesyon ki ta ka poze de tèl fason de tèl lòt fason e petèt menm pwosedi lan tou nou pa avoka se vre men n ap swiv bagay yo. Ann ale kounye a la nan kesyon Dominikani a nou jwenn ni plis ni plis nou anpil m di w kay la gen tan plen. Ebyen kesyon Dominikani a se avoka de la defans kap kesyone jisteman kolonèl Mike. Li di kolonèl Mike ou sonje ke w son moun, ou bon anfen yon militè kolonbyen ki gen fòmasyon ke w pran isit Ozetazini, men w travay tou an Repiblik Dominikèn? Mike reponn wi, li di se vre. Li di ke pandan w te an Repiblik Dominikèn, ebyen kote ke ou te fè, ou te aranje yon rankont. Mike ebyen te jwenn yon aranjman ki te fèt. Alò li pa di kiyès ki te aranje, li te di ke wi Mike te pase anpil tan nan peyi Dominikani kote ke vwala. Nou jwenn kiyès ki te aranje rankont sa a. Se Ortiz ki aranje yon rankont, le fameux Ortiz ki se yon kolonbyen ki alatèt tou de ekip Delta Team nan, li aranje yon rankont antre Mike avèk gwo chèf nan lame dominikèn, nan lapolis dominikèn e nan sektè politik Dominikani an pou yo diskite sou aktivite konpani CTU yo an Ayiti. Sa ke CTU ap fè an Ayiti yo, y al diskite l avèk Repiblik Dominikèn. Kote ke Mike te di ke chèf militè dominiken an, eben te pral, li te fè konnen, li te fè chèf dominiken an konnen, lapolis e lame dominikèn konnen ke pral gen yon chanjman politik an Ayiti. Sa se temwanyaj Mike ki di ke l te nan reyinyon an e li di dominiken yo, les jours à venir, pral gon chanjman. Politik an Ayiti banm gade sim te wè dat reyinyon sa a, sim te makel, m panse ke m te makel, nòt yo anpil, men antouka se reyinyon sa ki te fèt kote ke Dominika, anfen lèm di Dominikani donk nap pa raple ankò yn fwa chèf lame dominikèn, youn nan chèf gwo chèf lame dominikèn, chèf lapolis Dominikani ki ki yo ta fè konnen ke pral gon chanjman politik nan peyi Dayiti. E la nou wè ke ankò yn fwa enplikasyon eben peyi vwazen an nan kesyon politik an Ayiti Jaklen. Donk se sak fè ke krim sa a transnasyonal la wi, li gen Etazini ladann? li gen Kolonbi ladan l, li gen Repiblik Dominikèn, li menm gen Bolivi paske yo pale yon plan de Bolivi ladan l. Donk sa vle di ke se yon pakèt, se yon pakèt peyi ladan l e lè w ap pale tou ou pa ka bliye ke prezidan t al ann Ekwatè pou enstalasyon, yo pale de li tou. Yo pale de La Turquie paske aprè retou prezidan nan La Turquie se lè sa yo te gen pou yo te arete prezidan an. pou yo te kenbe l nan salon diplomatik e pou yo pran yon avyon pou yo te mennen l. Sa vle di otan de e gen anpil non k ap lonmen non parezon ap site gen pakèt non k ap Badio se le super star Badio se le non sa vrèman bon antouka e se la ankò yn fwa nou te oblije mande avoka sa ke nou te jwenn nou te kwense l nan koulwa mwen e Majaklen nou mande misye Sak pase Badio? Antouka, li reponn nou, n ap fè w konnen kijan. Alò, la nou vle konfime pou ou ke Mike fè konnen ke La Repiblik Dominikèn te konnen, te okouran ke ta pral gen yon chanjman de, yon chanjman politik an Ayiti e notamman chanjman de prezidan Jovenel Moïse a Wendell Coq. Presizyon ke Mike temwanye devan tribinal la jounen jodi a. Kounye a yon lòt revelasyon ke nou pral fè pou n pa rete twò long. Revelasyon kote ke, eben, Mike eksplike lè yap soti kay prezidan antre se vre yo tiye prezidan an jan sa pase l pase eben li rive nan moman pou yap eseye chape yap chape poul yo nou pap antre nan tout detay yo paske gen anpil detay ki bay men nan pati ki enpòtan pou nou an sèke lè yo ta arive refijye yo nan anbasad Taiwan nan Jakle ou sonje pandan yo nan anbasad Taiwan nan Mike reyalize ke anbasad la te antoure avèk gang wi gang yo antoure anbasad Taiwan nan kòmsi yo ta yo te vle antre pran. pran kolonbyen yo. Se ki è dwol.
Se ki è dwol men se ki denonte tou nan pil temwanyaj ke nou tande apre ke asasinay lan fèt konplisite ant lè gang, lè m di gang ant kolonbyen yo, polisye ayisyen ki te ladan yo tou ebyen kèlke pa yo menm pale de Badio ansanm ak 2 polisye ayisyen yo ki te nan kòtèj lan ki t al kay prezidan an yo disparèt. Yo disparèt. Yo pa wè ni badi yo ak 2 polisye yo. 2 polisye yo disparèt epi nèg yo rete pou kont yo?
Vwala, se la, kolonbyen rete pou kont yo e pou kisa tou Jakmè? Eske yo rete pyeje? M pa konnen. Vwala, nou pa di sa, men sa parèt ke yo kite kolonbyen pou yo elimine kolonbyen yo finalman Jakmè. Wi, sa vle di si w elimine kolonbyen yo, sa vle di gen yon pakèt tras. E menm menm menm Comprador? Comprador ki mouri malerezman. Li mouri. Sa vle di misye mouri avèk dè enfòmasyon tou. Avèk anpil enfòmasyon. Anpil enfòmasyon. E jan Comprador mouri nap fè yon ti kanpe sou sa. Mike eksplike ke lan anndan yon kay, li rele kay sa The Little Horror House, La Maison d'Horreur. La Maison de la Terreur.
La Maison de Terreur wi, La Maison de Terreur, se sa, de l'horreur, se sa, la terreur, la maison de la terreur. Enben kay sa ki sou soti nan wout soti kay prezidan an kap desann vè Petyonvil kote mesye yo se la yo te bloke yo. Enben Mike Comprador avèk 2 lòt kolonbyen yo kache la. Gen lòt kolonbyen yo nan lòt ekip Delta a ki t al kache nan 2 lòt kay tou nan menm vwazinay la. Nan kay sa a, lapolis, e sa k fè yo rele la maison de terreur se paske lapolis nasyonal Dayiti atake kay sa a ak tout fòs, avèk gwo kout zam fann fwa, gwo minisyon, yo menm voye yon grenad andan nan kay lan ki jisteman se grenad sa a ki m ta ka di touye, blese Comprador ki potko mouri fò nou di, se la n pral eksplike w sa k pase a la a, epi ki arive blese. m kwè se Palacios, Palacios di ke l te pran yon ti bòt ladann tou, epi gen yon lòt Kolonbyen ki blese. Osekou!
Osekou! Vwala, wi, li t ap rele osekou. Mike eksplike ke Comprador se zanmi l depi Kolonbi. Li wè ke Comprador prèske mouri atè avèk grenad lan ki eksploze. Li rete ak Comprador. Pandan li rete ak Comprador lan, lòt Kolonbyen vin bò kote, li di, Mike, ann ale, sa w ap ret fè la? Li di, Monchè, e zanmi m ki la a? N ap eseye ede misye. Finalman, Mike deside ale. Men anvan l ale. Li retire tout zam ki sou Comprador. Sa se militè. Militè k ap tande yo petèt ap konn sa l ye. Li retire tout zam yo. Poukisa? Paske lè yon moun ou vini sou yon sèn e ke se enmi ou ki anfas ou, ou jwenn li enben nan san, li prèske mouri, li pa gen zam sou li, enben se swa ou ede l vivan, ou ede l, ou sove l, ou sove l lavi, ou arete l, ou whatever sa w fè, oubyen ou pwoteje li. Enben, Mike esplike ke. Yo rive sou Comprador ki blese, ki pa gen zam sou li, yo egzekite Mike, I mean, yo egzekite Comprador. Comprador. Ki vle di ke, vwala. Gon rezon dèyè sa. Wi gon rezon. Paske Comprador, pa bliye Comprador te youn nan moun ki te antre andedan kay prezidan an. Sa vle di, sa vle di si w ap fè analiz se youn nan evantyèl moun ki ka tiye prezidan an. Tout a fè. Wi, vwala.
Tout a fè kareman. E yo elimine l. Antouka an avanse toujou paske gon lòt aspè m panse ki ase enpòtan. Tèlman gen koze la mezanmi. Nou pral vini sou le fèt ke Mike eksplike tou, la nou pral retounen nan otèl Maxime nan Petyonvil, mèsi a notre jeune, trè jeune, misye gen bon memwa kòm jeune, ti jeune pwodiktè, otèl Maxime nan Petyonvil, kote ke se la Kolonbyen yo te desann e nap raple tou ke Kolonbyen yo te nan difikilte, yo pa ka peye pou otèl la, eben yo prèske mete yo deyò, yo pa ka menm manje byen. Eben lè Mike antre nan otèl la, se yon vizit ke l te fè an sòtan de la Repiblik Dominikèn, L al rakonte Dominiken yo sa k pral fèt ann Ayiti an. Lè l retounen, lòt Kolonbyen yo di Mike, Mike, pandan n nan otèl lan la, e pa de dwòn non k ap vire sou tèt otèl la. Sonje lè Mike ap fè temwanyaj sa a, Mike temwanye, li di men gen dwòn k ap veye nou nan otèl lan. Finalman, Mike di ke l al konnen kiyès ki t ap veye yo nan otèl la. Se lè yo arete l, yo mete l nan penitansye nasyonal. Y ap tòtire l. Wi, mèsi pou presizyon sa a. Mike tou eksplike. Polisye yo se pa de tòtire yo tòtire l, yo pa kite l bwè dlo, yo pa kite l manje, eben yo pa kite l dòmi tou, yo anpeche l dòmi, se aswè y al bat li anndan prizon an, yo maltrete l, eben pandan ke l nan prizon an, yo fè l konnen ke ou menm la, nou menm Kolonbyen yo ki te nan otèl la, nou konn tout sa w t ap fè wi anndan an. Misye di men kòman sa, y ap eseye, y ap ba l presyon, y ap. Kraze moral li. Yo di, Eben, moun ki t ap veye w la a pral nan prizon an tou. Wi. Wi.
E il sajisè jisteman de Dimitri Herard. Dimitri Herard, se li k t ap kontwole dwòn nan, e dwòn sa ki t ap kontwole kolonbyen yo. Wi, pandan yo te nan otèl Maxim. Valerio gen anpil koze. Anpil koze.
E se jisteman kote ke Mike di li pral admèt ke l te rankontre avèk Dimitri Herard nan Penitansye Nasyonal. E Dimitri Herard di l, avwe l ke, Mwen, se mwen ki t ap kontwole drone yo, ki t ap siveye yo anndan Otèl Maxim nan. Mezanmi anpil koze! Se ta yon bon temwen, Dimitri Herard. Anplis hein, anplis.
Antouka, vrèman, vrèman anpil enfòmasyon. M ap jis gade nòt yo pou m wè kisa. Nou tèlman gen koze, sèl sa nou pral, sèl sa m pwopoze nou, nou menm k ap gade la a. Rete branche sou platfòm sa kote ke w ap gade retransmisyon sa a. Rete branche sou Men Sak Nouvèl. Rete branche sou Jabez Media. Rete branche sou Flashback. Rete branche sou Tele Imaj, paske gen koze e nòt sa yo nou pa pran yo pou gratis, nou pa pran yo pou anyen. Se paske nou vle ba ou tout detay k ekri nan nòt sa yo, paske nou ekri egzakteman tout sa ki di anndan an pou nou fè w viv moman sa a, m panse, ki se yon moman ki vo lapèn. E gen moun ki di ke se finalman le jugement du siècle, anfen de, m pa konnen gen moun ki di sa.
Nou pale yo gon bagay ki fè nou plezi akote de komanditè yo m panse ke ou pral pale de yo men gen zanmi ayisyen konpatriyòt ayisyen ki di yo vini la paske yo wè ke mwen m avèk Valerio n ap frape sa fè nou plezi fò n di tou ke nou salye tout lòt konfrè ki la yo ke se Fouco ke se Luckson Senvil enben ki vini la men yo di yo wè mwen menm avèk Valerio enben nou la enben yo di fè yo vini e nou rankontre yon pakèt konpatriyòt ki vini la de pli zan pli y ap vini yo pase wi de pli zan pli. Jodi a, nou ka di, si lò, si yè ou te di gen apeprè sis ou sèt, jodi a nou gen kanmenm yon dizèn. Wi, yon dizèn, yon dizèn, yon dizèn e plis.
Gen moun ki vin, yo vin wè, yo vin gen, yo vin gen enterè a jijman an, ke n panse ki de bòn gè, kòm sitwayen ayisyen, yo kapab fè l. E an nou tou di l moun k ap gade yo, gen moun ki voye mesaj di si yo ka vini tou. Li pa konplike. Si w vle vini, w ap jwenn adrès Tribinal Federal nan Lakou Miami ki nan Downtown Miami. W ap vini, ou remèt telefòn ou, ou remèt pyès idantite yo, ou monte, ou chita kalmeman, san pa fè bwi, jantiman andedan tribinal epi ou suiv, ou suiv e sa k ap dewoule a, Jacquelin. Wi, se, se, se, Osi senp ke pa sa. gen ryen de sòsye e nou kon, nou, sa fè nou plezi dèske atravè nou menm nou, nou fè, omwen nou fè èv ki vay e sèt yon plezi e Valerio e nou fè sakrifis, men l pa t fasil pou nou te vin la. E nou salye kòmanditè nou yo ki pèmèt ke nou la, salye yo pou nou vale yo. Nou pral fè sa, men m vle kanmenm piblikman remèsye w Jacquelin Belizaire ki fè gwo sakrifis sa a. Jacquelin Belizaire ki a ses occupations kòm journaliste, se pa nenpòte ki pou avwa se journaliste de karyè a mè kote pou fè retransmisyon sa a, se vrèman yon plezi men mèsi pou sa. Mèsi tou a Guercely Singer, eben se li menm ki pdg Mensak Nouvèl ki fè gran deplasman sa e anplis l ap soufri kòm teknisyen kameramann ki fè tout jounen an ap pèmèt nou fè retransmisyon sa a. Fred K-imit li menm tou ki a distans se li ki fè retransmisyon an dirèk yo pou nou mezanmi ekip sa nou salye l epi tout lòt kolaboratè yo ki de prè ou de lwen. Ou ka remèsye Valerio Saint Louis tou ki soti depi. Saint Louis travay non vrèman e nou.